Lè moun yo ap fè depo yo labank y ap fè depo retrè, yo mete yo kanpe nan solèy la nan liy, yo pa ka jwenn sèvis. Pandansetan, gen moun k ap friz anndan sou tèt kòb yo a. Donk, nou menm etanke jèn k ap etidye, etanke jèn k ap evolye, nou menm nou, n ap kreye, n ap, n ap sezi dèzòpòtinite pou ke nou kapab rann, ebyen, kondisyon de vi a plis fyab. Ebyen, se nan objektif sa a, nou te vini avèk lajan pa m sa a. Lajan pa m nan li menm se yon sèvis depay, menm jan ou gen tan konnen l lan. e ki ap bay sèvis. Nou te, lè nou te kòmanse, nou te kòmanse avèk sèlman 10 moun, malgre jan sa te ye, e nou te jis ap frape, nou fokis. E sa k fè nan lavi, malgre moun pa pale w mal de sa w ap antreprann, men depi ke tout fwa sa w ap fè a li pozitif, kontinye fokis. Donk, nou te sèlman kòmanse avèk sèlman 19 moun, aktyèlman nou genyen Nou genyen 1500 moun enbyen kap pran sèvis anndan sa. Fè sèvis, nou achte dola ameriken, nou vann dola ameriken, nou resevwa transfè tou dola ameriken nan lajan nou, e ou kapab fè depo e retrè anndan sèvis la. Nou te jwenn anpil difikilte e malgre tou nou kenbe nap bay sèvis nou nan 2 adrès ki se nan Kay Pès, Union Percée e 46 Pont Tambour, lokal Radyo Esther FM. Ebyen ki mesaj ke w genyen pou lajenès ayisyèn? Ebyen ki mesaj ke w genyen pou pèp Sen Mak la? Ki mesaj ke w genyen pou Ayiti a rès mond lan?
Ok, si m ta gen yon mesaj patikilyèman se pou Ayiti. E m ap di nou jenès la, an nou eseye bay tèt nou yon misyon. An n pa bay tèt nou misyon bòdègèt, chawapiti, al nan lanmè tout jounen. Men eseye panse, analize, revize pou ke yo kapab wè, pou ke yo travay pou sa ki bezwen w. Paske banm di w yon bagay, pa gen moun ki pa bezwen w. Se lim ke w bay tèt ou a ki fè w konsa. Yn fwa ke ou travay, ou rete pozitif, donk piti kou gwo, w ap fè valè non w. Annou eseye fokis sou sa n ap pran. Pa okipe kritik. Annou eseye travay avèk may nou, use your mind, donk pou ke yo kapab avanse. Men, rèv la kisa ke l ye? Kote, kote, kot, kot, kote ke n vle rive? Eske nou vle menm jan avèk yon Sogebank? Eske nou vle menm jan avèk yon Unibank, yon bnc? Eske rèv la se sa ke l ye?
Nòmal, nòmalman, e, rèv la se sa. E plis sofistike ke sa toujou. Donk, rèv la se travay pou ke nou rann, enben, moun k ap pran sèvis nan men nou santi yo fyab. Lè yo vin depoze kòb yo nan men nou oubyen nan, Distè sa a pou yo ka di a wè nèg sa yo ap travay nèg sa yo vle chanje peyi a nou vle chanje e sistèm sa sistèm kote ke wal chache lajan pou se nan solèy yap met ou kanpe a sistèm ou pran nan ou pran nan liyn kounye a kisa k pase sim gon biznis nan menm mwen te konn achte 20 pwodwi ebyen moun pase a 40. Premyèman, ki sa m ap fè etanke yon jèn k ap panse ap ogmante moun? M ap ogmante moun pou ede m travay. Donk, m pa oblije fè moun ki ap pran sèvis mwen menm soufri. Donk, rèv la se pou nou rann kliyantèl la kontan de sèvis ke n ap ofri. Pou stad, se yon jèn ki pran risk, se yon jèn ki eseye, se yon jèn ki vle avanse. Men jèn sa a tou, Li ka motive jèn sou katye l. Li ka motive moun bò ba bò lakay li. M vle w pran pran on minit hein pou motive lòt jèn yo. Eske ou vle pou motive jèn biz moun ki gen nan biznis yo. Petèt gen moun jounen jodi an la ki fon ti envestisman. Yo ta vle vin prete w lajan oubyen yo ta vle vin nan kès popilò la. Men yon ti jan pè paske. Gon pakèt sa ke yo rele koperativ ki te vini oparavan, yo viktim de yo. Ki mo de motivasyon, ki sa ke ou ka di pou moun yo yo menm yo gen konfyans sitou de lajan pa m. Pale a moun yo.
Ok, jèn kap tande m la, ou bezwen gen yon sèl bagay, ou bezwen gen kredibilite. E Rafael mwen e frekantasyon m. Avèk moun ke m rankontre deja, donk m gen anpil kredibilite, ebyen, nan Senmak la. Donk m ap di w yon sèl bagay, kèlkeswa sa w fè a, ou gen 20 dola pou w al achte yon sachè dlo pou w vann, fè l. Pa okipe moun k ap di w sa a p ap itil ou anyen. Fò m di w byen, lajan pa m, lè m t ap fèk kòmanse, mwen te gen yon zanmi m ki rele mwen, m ap reyitere sa pou ou, li di m ke, Ista sa ap rapòte w yon bagay e e ou konprann ou kòmanse a yon ti kaye bagay sa yo. Sa sa ap rapòte w? Donk m di pa gen pwoblèm e ou mèt kite m konsa. Epi mwen travay nan mwens ke 2 mwa mwen gen yon sekretè k ap travay avè m. Ebyen sou twazyèm mwa a misye rele m, misye di m ke sou twazyèm mwa a misye rele m, misye di m ke Mayèt, monchè m vrèman e dezole paske m te di sa, èske ou pa gen opòtinite pou ka m kapab jwenn yon ti djòb tou? Paske sa m te panse a li kontrèman. Donk, ou menm jounen jodi an ki gen yon bagay w ap fè, pa okipe moun. Pa okipe moun k ap mete cho nan tèt ou. Fè l byen, tout fwa l pozitif. Pa okipe moun k ap vin ba w san dola, desan dola pou w al tiye yon moun. Men okontrè, pran san dola sa a, travay pou gen san dola pou w al vann dlo. Pou w al fè yon ti komès papadap. Ba l estrikti. Met disiplin pou l grandi. Jounen jodi an, mwen te kòmanse lajan pa m avèk sèlman 20 dola ayisyen. Enben, jounen jodi an, yon moun deside vin ede pou tout depo sa a, sa vle di kèlke choz. Donk, ou menm jèn k ap tande m, motive ojoulejou, panse, kreye pou ke w kapab abouti a vi w. Paske vi w, pa gen moun k ap panse pou ou. Se ou k pou panse pou tèt ou. Paske se kle desten w se nan men w li ye. Pa gen moun k ap fè anyen pou w. Se ou ki pou travay pou fè moun bezwen w.